Nan sesyon sa, nou pral pale sou sante mantal matènèl ak chanjman pandan peryòd ki avwazine akouchman an nan kontèks bay tete. Mwen rele Pamela Yanten e se mwen menm ki otè prezantasyon sa. Mwen deja prezante m nan klas pase a. Mwen pa gen okenn konfli enterè ak antrepriz ki fè ni sila ki distribiye fòmil lèt ni manje pou timoun yo. Nan fen prezantasyon sa, n ap rive konprann enpòtans sante mantal nan peryòd perinatal la, peryòd gwosès la, jiska pou pi piti, yon lane apre nesans, ak relasyon li genyen ak alètman matènèl. Analize sa ki pi enpòtan sou kòman nou kapab rive enplemante premye sekou sikolojik lè nou anfas yon manman ki an kriz. E nou ap rive revise kòman nou kapab rekonèt drapo wouj yo oswa siyal alam ki kapab parèt kay manman ki bezwen Nou refere yo a yon pwofesyonèl sante mantal kalifye. Prezantasyon an divize an kat seksyon. Premye a se entwodiksyon, kote nou pral revize ki chanjman ki afekte peryòd fanm nan ap pote bebe a, ansent, e ki kontinye apre nesans la. E n ap wè kèk konsèp tankou. Matresans, transfòmasyon matènèl ki anglobe chanjman emosyonèl, sikolojik, etc. Kay yon fanm ansent, ak tristès apre nesans nan jou apre akouchman yo. Dezyèm nan, n ap pale sou sante mantal perinatal ak relasyon ki genyen ak alètman matènèl. Twazyèm nan, n ap pale sou premye sekou, swen sikolojik ki se premye repons pou yon sitiyasyon kritik oswa twomatik. E anfen, nou ap revise kisa nou kapab fè an kalite ekip sante lè nou fè fas ak yon pasyan ki gen twoub sante mantal perinatal. E anndan menm pwen sa a, nou ap gen pou n diskite espesifikman sou premye sekou sikolojik ak kèk drapo wouj, siy ki endike yon patoloji grav, ki endike kèk siyal de alèt de derivasyon ak. ak yon pwofesyonèl kalifye nan sante mantal. Pou nou kòmanse, nou pral analize definisyon sante mantal perinatal. Sante mantal perinatal fè referans ak byennèt emosyonèl, sikolojik ak sosyal fanm ansent yo pandan peryòd gwosès la jiska omwen yon lane apre akouchman an. Konsèp sa a anglobe efè prevansyon e pwomosyon byennèt tankou idantifikasyon ak trètman kèk twoub mantal ki kapab devlope nan peryòd sa a, tankou depresyon pòspartum, anksyete, ak twoub obsesif konpilsif, elatriye. Se yon konpozan esansyèl byennèt kay manman ak pitit ki rekonèt pa kèk òganizasyon entènasyonal ak syantifik ki fè pledwaye pou yon atansyon entegral pandan gwosès la ak pandan premye ane nesans lan pou rive garanti sante emosyonèl ak sikolojik manman yo ak bebe yo. Nou konnen ke gwosès la se yon peryòd espesyalman vilnerab nan lavi yon fanm, e li pote plizyè chanjman fizik, sikolojik ak sosyal.

Bipolè. Egzistans twoub sante mantal perinatal yo majè nan peyi kote moun yo gen ti revni nan men yo, espesyalman kay fanm ki gen ti kras revni sosyoekonomik e ki gen antesedan maladi sante mantal. Depresyon perinatal la reprezante youn nan dyagnostik yo plis fè. e li ka rive afekte 21 pousan nan fanm ki nan peryòd perinatal yo. Apre l nou jwenn twoub anksyete a jiska 15 pousan, estrès pòstwomatik ak 14 pousan. Yon lòt kote, yo adopte konsèp estrès matènèl nan sante mantal perinatal, SMP. Li pa yon dyagnostik poukont li, sinon yon kondisyon oswa eta sante, e li relasyone l ak motivasyon, anksyete ak estrès vizib. Repons fizyolojik pou estrès la enplike pwodiksyon kotizòl ak adrenalin. Lè yon fanm ansent souvan oswa toujou ekspoze a òmòn sa yo, yo di sa lakoz timoun nan fèt ak yon pwa ki fèb, timoun nan fèt avan lè, oswa gen alterasyon nan devlopman newolojik lan ak gwo risk pou devlope maladi kadyovaskilè, metabolik ak sikyatrik nan lavni. Patoloji sa yo pou kont yo gen relasyon tou ak mwens to alètman, sa vle di manman an ki te fè timoun avan lè oswa timoun ak pwa fèb lè yo fèt rive gen mwens pousantaj nan alètman matènèl esklizif. Nou ap gen pou nou revise sa nan klas k ap vini apre yo, men an tèm jeneral alètman depann de yon. bon jan kowòdinasyon ant diferan òmonn nan kò a. Òmonn ki pi enpòtan yo se pwojestewòn, oksitosin ak pwolaktin. Pandan gwosès la an preparasyon pou akouchman ak alètman an, kòdinasyon sa a ant òmonn yo kòmanse, epi chanjman anatomik ak fonksyonèl rive pa sèlman nan aks ipotalamik, pitwitè, glann mamè a, men tou nan efè li sou glann adrenal,

pandan gwosès la e ki pwolonje pandan alètman an atravè tete. Sa tradui an yon diminisyon sansibilite manman an nan faktè strès ekstèn yo ak yon pwodiksyon kotizòl debaz ki pi ba. Anplis de sa, yo obsève yon efè bidireksyonèl, ale retou, sou fonksyon as ipotalamik pitwitè adrenal la, sa vle di, Li afekte lè difikilte pou bay tete yo rive ak lè gen kèk pwoblèm sante mantal perinatal. Yon lòt bò, li enpòtan pou konprann konsèp sa a, ki pèmèt nou mete an kontèks ansanm chanjman yon fanm viv lè l ap vin manman. Yo defini matresans kòm pwosesis transfòmasyon biyopsikososyal yon moun sibi lè l vin manman. Antwopològ Dana Raphael te envante Tèm nan nan ane 1970. Yo nan analojik ak adolesans pou dekri yon peryòd tranzisyon pwofon ki gen ladan l chanjman òmonal, sikolojik, sosyal ak idantite. Prensipal karakteristik matresans yo se. Chanjman idantite. Moun nan kòmanse bay nouvo wòl li kòm manman ak lòt aspè nan lavi li. Anbivalans emosyonèl. Emosyon entans e pafwa kontradiktwa, lanmou, laperèz, lajwa, enkyetid. Restriktirasyon priyorite ak relasyon, ak patnè, fanmi, travay, ak pwòp tèt li. Vilnerabilite emosyonèl ak fizik, sitou pandan gwosès la, peryòd apre akouchman an, an premye ane paran yo. Pwosesis kiltirèl ak sosyal, enfliyans anviwònman, presyon sosyal, atant ideyalize sou matènite. Gen evidans ke sèvo matènèl la reyòganize pou bay priyorite a swen ak pwoteksyon pitit la, tou pandan l ap ajiste emosyonèlman ak kognitivman ak nouvo wòl la. Etid imaj la pa rezonans mayetik fonksyonèl yo montre ke sèvo matènèl la chanje estriktirèlman pandan gwosès ak apre akouchman. espesyalman nan zòn ki lye ak anpati, regilasyon emosyonèl ak motivasyon. Volim diminye nan kèlk zòn kotikal, sa ki reflete espesyalizasyon nan zòn kle yo. Yo obsève yon pi gwo sansibilite pou kriye tibebe a atravè aktivasyon sistèm lenbik la ak sikwi rekonpans lan. Anplis de sa, chanjman òmonal ki asosye ak. ogmantasyon oksitosin, pwolaktin, estwojèn, ak pwojestewòn modifye lyen ak eta emosyonèl yo. Epi yo obsève ke reyòganizasyon sa a ka enplike nan devlopman vilnerabilite emosyonèl ak sentom sante mantal perinatal si pa gen yon rezo sipò sifizan. Pou sa ki gen pou wè ak tristès apre akouchman an, ke yo rele tou melankoli apre akouchman oswa baby blue an anglè. Se yon twoub emosyonèl ki pa grav e ki pasaje. Li afekte yon gwo pwopòsyon fanm pandan premye jou apre akouchman. Li pa konsidere kòm yon maladi sikyatrik, men pito yon relasyon emosyonèl fizyolojik nan pwosesis matènite ki sot pase a. Li gen yon orijin miltifaktoryèl. Apre akouchman an, gen yon gwo gout nan nivo estwojèn ak pwojestewòn, menm jan tou nan kòltisòl ak beta andòlfin ki enfliyanse règleman atitid. Diminisyon sibit yo ka lakòz sentòm ki sanble ak sa yo ki nan yon retrè òmonal. Sentòm yo kòmanse ant 2 ak 4 jou apre akouchman an, ak yon pik nan entansite nan senkyèm jou a, epi yo rezoud poukò yo nan fason oto-limite. Nan dizyèm ak katòzyèm jou a, li ka afekte jiska 80 pousan manman yo apre akouchman.

oswa somèy entèwonp, pa sèlman poutèt tibebe a. Fatig, difikilte pou konsantre, chanjman imè sibit, santiman ke yo santi yo akable, ak ensekirite konsènan wòl matènèl la. Nan kontèks sa a, avèk chanjman yo dekri yo, sitou jan nou espere sa nan nivo sikolojik la, eta vilnerabilite emosyonèl la gen rapò ak aparisyon sentwom twoub sante mantal perinatal yo si pa gen yon rezo sipò sifizan. Pi devan, nou pral egzamine relasyon ki genyen ant.

Lè yon manman fè eksperyans emosyon pozitif, yo obsève ke pwodiksyon lèt li ogmante, epi tibebe a tete pi souvan pandan jounen an paske plis oksitosin pwodui. Lè moun estrese, yo pwodui yon kantite kotisòl an eksè, sa ki ka yon danje pou plizyè sistèm nan kò a. Yo montre ke twòp kotisòl diminye pwodiksyon oksitosin, ki afekte kontraksyon selil miyoepitelyal, ki enplike nan pwodiksyon lèt la menm nan kondisyon kote yo byen estimile ti bebe a pou l souse. Yo kwè relasyon sa a pi efikas pou oksitosin konpare ak pwodiksyon pwolaktin. Pa egzanp, yon fanm ansent ki gen sentom depresyon li gen mwens chans pou l fè alètman matènèl esklizif, AME, pandan twa premye mwa yo. Yo kwè ke enpak difikilte sante mantal perinatal oswa estrès manman an sou bay tete kapab reflete nan de moman kle. Premyeman, kòm yon reta nan kòmansman alètman, espesyalman nan laktojenèz. Lè yon moun gen yon travay twò long avan akouchman, akouchman pwolonje, oswa yon sezaryèn an ijans, sa lakoz yon reta nan laktojenèz. Tou de sitiyasyon yo asosye avèk estrès manman an nan peryòd imedya apre akouchman an, ki ka mennen nan difikilte pou bay tete apre sa. Yon lòt bò, jan nou te wè deja, sentom anksyete oswa depresyon pandan gwosès la asosye avèk sentom pandan peryòd imedya apre akouchman an. Sa tou se yon koz ki fè manman yo santi lèt li pa ase pou bebe a. Kidonk yo konn bay lèt an poud fòmil avan 6 mwa. Yon lòt bò, yo montre bay tete tou pwodui benefis pou sante mantal perinatal epi li favorize prevansyon twoub sante mantal perinatal. Rediksyon estrès ak amelyorasyon atitid eta imè a, Bay tete estimile liberasyon oksitosin ak Prolaktin, òmon ki ankouraje byennèt emosyonèl, diminye anksyete, epi ranfòse lyen manman tibebe a. Prevansyon depresyon pòspatom, apre akouchman, Etid yo endike ke manman ki te planifye epi ki te rive bay tete avèk siksè gen apeprè 50 pousan mwens chans pou yo devlope depresyon apre akouchman konpare ak moun ki pa te fè sa. Ranfòsman lyen afektif la. Alètman matènèl la fasilite kontak po a po ak entèraksyon sere, ki se eleman kle pou devlopman yon atachman an sekirite ak sante emosyonèl manman an ak tibebe a. Yon lòt bò, jan nou te diskite nan kòmansman prezantasyon an konsènan fonksyònman as,

Epi manman ki fè alètman estrese pandan pi lontan yo gen pi ba nòt sou echèl evalyasyon estrès matènèl yo. Konsènan enpak difikilte nan bay tete yo genyen sou sante mantal perinatal. Enpak negatif sou sante mantal, Difikilte nan alètman, tankou doulè, pwodiksyon lèt ki ba, oswa mank sipò, ka ogmante risk pou twoub eta imè. tankou ansyete ak depresyon apre akouchman, fristrasyon akoz atant ki pa satisfè. Manman ki vle bay tete men ki pa kapab fè sa gen plis pase doub risk pou yo devlope depresyon apre akouchman konpare ak moun ki pa te gen plan pou bay tete. Atant sosyal, presyon pou bay tete, ni nan men pwofesyonèl swen sante ni nan anviwònman sosyal, ka mete plis estrès sou manman yo. Yon etid te jwenn ke presyon yo te santi pou bay tete te asosye avèk ogmantasyon andsyete, estrès ak sentom chòk ki gen rapò ak akouchman 4 semèn apre akouchman. Mank sipò pwofesyonèl. Anpil manman rapòte ke byenke yo enfòme sou benefis alètman matènèl, yo pa resevwa sipò pratik ki nesesè pou simonte difikite. te yo, sa ki kontribiye nan devlopman kèk sentom depresyon. Kidonk, kisa nou ka fè antanke pwofesyonèl sante pou ede manman yo? Premye bagay, se pou ou atantif ak faktè risk ki endike yon risk ki pi wo pou devlope twoub sante mantal perinatal. Gen yon istwa pwoblèm sante mantal anvan gwosès la oswa psikoz pase. Gen yon istwa manm dirèk nan fanmi an ki gen dyagnostik kèk maladi mantal grav, tankou psikoz, eskisofreni, twoub bipolè, elatriye. Te gen eksperyans sentom anksyete ak depresyon pandan gwosès la. Te gen eksperyans konplikasyon obstetrik pandan gwosès la, tankou dyabèt jestasyonèl oswa akouchman prematire. Gen yon gwosès ki pa te planifye. Mank sipò familyal oswa patnè. Separasyon ak patnè li. Gen pwoblèm finansye. Tibebe a gen yon kondisyon medikal oswa yon maladi kwonik, oswa li gen lòt timoun ki gen maladi kwonik. Sipò konplè. Entèvansyon ki konbine sipò sikolojik ak konsèy sou alètman, ki delivre pa ekip miltidisiplinè, te montre yo efikas nan amelyore sante mantal manman yo e dire esklizivite alètman an. Edikasyon ak sipò, pwogram fòmasyon ak gwoup sipò pandan gwosès ak apre akouchman ede manman yo adrese defi ki gen nan bay tete, diminye estrès epi fè Pwomosyon pou yon eksperyans pozitif. Entèvansyon psikososyal yo se premye liy trètman an, sitou nan ka depresyon perinatal. Konsènan kòmansman trètman famakolojik la, li ta dwe endividyèl, pran an kont faktè psikososyal, sosyo-ekonomik ak kiltirèl fanm nan, patnè li, ak enpak ke itilizasyon medikaman an ka gen sou fanmi an. Konsidere ke fanmi an se yon faktè enpòtan nan pran desizyon sou fanm ayisyèn yo, menm jan ak opinyon patnè a. Yo ta dwe enkòpore yon kominikasyon sansib, kle, ak anpatik ak fanm nan ak fanmi li. e ki adapte ak kontèks yo. Finalman, li trè enpòtan pou konsidere enpòtans sipò sosyal la pran an kont fanmi an ak kominote a, espesyalman konsènan entèvansyon psikososyal yo. Psikoterapi konyitif-konpòtmantal se premye liy swen pou pifò pasyan ki gen twoub sante mantal perinatal espesyalman pou depresyon ak ansyete perinatal, li ta dwe kòmanse pi vit posib. Yon lòt bò, toujou sonje ranfòse poto yon vi ki an sante pou pasyan yo. Kenbe ijyèn somèy, aksyon ki pèmèt ou byen dòmi, tankou al dòmi nan yon lè fiks, sispann sèvi ak telefòn selilè ou ak. TV, yon èdtan avan ou al dòmi, elatriye. Angaje yo nan aktivite fizik regilye. Aplike teknik relaksasyon ak ranfòse relasyon sosyal ak moun ki enpòtan yo. Espesyalman, konsènan sipò sosyal, li sijere pou reyaktive oswa ranfòse rezo familyal, sosyal ak enstitisyonèl pou fanm ansent lan ak nouris la. Fanm apre akouchman. Konsidere manm fanmi elaji pou yo jwenn sila yo ki ta ka sipòte fanm nan. Panse ak rezo kominote tankou vwazen oswa lòt figi enpòtan. Premye sekou sikolojik se yon zouti trè itil pou pwofesyonèl swen sante yo itilize lè yo fas ak yon fanm ki an kriz. Li defini kòm yon entèvansyon imedya kout. e yon sipò ki fèt pou ede moun ki te fè eksperyans yon sitiyasyon kritik oswa twomatik, pa egzanp, desas natirèl yo, aksidan yo, vyolans, dèy resan, dyagnostik grav yo, ijans sante mantal yo. Ak li gen pou objektif estabilize moun ki afekte a emosyonèlman, redui estrès, Egi, ak fasilite aksè ak sipò adekwa yo, Premye Sekou Sikolojik, PSS, yo aplike nan premye lè oswa kèk jou apre evènman kritik yo rive, men li kapab fè prevansyon a konplikasyon sikolojik k ap vin apre. Nou aplike PSS la sèlman si moun nan konsyan e reseptif. Modèl Premye Sekou Sikolojik ki pi rekonèt la se modèl OMS la ak Federasyon Entènasyonal Sosyete Lakwa Wouj ak Kwasan Wouj la, ki pwopoze twa etap sa yo, Koute, Konsole, Konekte. Koute aktivman. Apwoche pasyan an avèk respè, kalm, e an prive. Kite moun nan eksprime emosyon li ak libète. Pa fòse li rakonte si li pa vle pale. Sèvi ak kominikasyon nonvèbal ki apwopriye pou sitiyasyon an. Konsole epi estabilize. Bay rasirans ak mo senp ak yon ton kalm, epi diminye detrès imedya a pandan w ap sijere egzèsis respirasyon. Pote dlo pou idratasyon, chita bò kote pasyan epi akonpaye li. Konekte ak sipò. Fasilite aksè a rezo sipò tankou fanmi, moun enpòtan nan kominote a ak yon pwofesyonèl sante mantal. Bay enfòmasyon pratik, pa egzanp, kijan pou kontakte pwofesyonèl la, oswa pran yon randevou, epi ba yo adrès, epi ede yo rezoud bezwen debaz ijan yo. Toujou evite fè pwomès ou pa ka kenbe. Pa egzanp, di, Tout bagay anfòm. Minimize eksperyans pèsonèl, gen bagay ki pi mal, oswa gen fanmi ki te pase nan sitiyasyon ki pi mal. Evite fòse moun pou yo pale oswa fè dyagnostik klinik oswa entèvansyon terapetik pou yo, sof si ou se yon pwofesyonèl sante mantal ki resevwa fòmasyon pou sa. Nou pral wè kèk siy avètisman oswa drapo wouj ki endike nesesite pou konsilte yon pwofesyonèl sante mantal. Jan nou te diskite lè n t ap kòmanse a, sentom tristès apre akouchman ka parèt nan premye jou apre akouchman an, men yo pa ta dwe dire plis ke 14 jou. Si sentom yo vin tèlman entans ke yo anpeche aktivite kotidyèn yo oswa dire plis pase 2 a 3 semèn, yo sijere yon evalyasyon konplè ak yon pwofesyonèl sante mantal kalifye. Yon mank rezo sipò ka akablan pou manman an. Sa ka mande plis atansyon oswa vizit pi souvan. Yon lòt bò, si yon pasyan vin izole sosyalman ak chanjman nan relasyon sosyal li konpare ak gwosès oswa peryòd apre yon akouchman anvan, aparisyon sentom yo ka endike tou aparisyon depresyon perinatal oswa aparisyon lòt sentom enpòtan. Lide suisid aktif, dezi pou fè mal ak tèt li, tibebe a, oswa timoun anvan yo. Sa a konstitiye yon ijans medikal epi yo ta dwe evalye li imedyatman. Pasyan ki montre sentom psikoz tankou alisinasyon oswa deloryòm, tande vwa, wè bagay ki pa vrèman la, oswa Gen panse grandè, siperyorite, se sentom yo ta dwe evalye pi vit posib. Lensomni kapab yon siy oswa mani, sitou si manman an pa kapab dòmi menm lè tibebe a ap dòmi oswa lè tibebe a pap dòmi. Gen plizyè vizit pou sentom sante mantal oswa sentom fizik ki pa gen rapò youn ak lòt ka sijere aparisyon yon kondisyon ki pi grav ki mande yon dyagnostik. Montre konpòtman ki riske oswa ki neglije nèt anvè tibebe a, tankou move ijyèn oswa swen minimòm, oswa kite tibebe a poukont li, ka endike ke manman an gen sentom sante mantal enpòtan ki pa konpatib ak pran swen pitit li.

Antanke pwofesyonèl swen sante, se wòl nou pou nou distenge chanjman ki parèt nan peryòd perinatal la ki nòmal e ki anndan chanjman fizyolojik, e yon lòt bò, idantifye sila yo ki ta ka reprezante yon patoloji ki mande yon trètman oswa yon trètman diferan. Premye swen sikolojik se premye zouti itil pou adrese moun ki gen kriz akòz twoub sante mantal perinatal. E nou te aprann tou siy avètisman ki endike pasyan an ta dwe refere bay yon pwofesyonèl sante mantal ki resevwa fòmasyon pou sa, kalifye. Apati de la, men referans ki te itilize pou prezantasyon sa a. Mwen remèsye nou anpil pou atansyon ak patisipasyon nan klas sa a e pou enterè nou manifeste pou pran klas sa a epi fouye pi fon nan sijè ki gen rapò ak alètman matènèl. An nou pale! Kòman nou kwè sante mantal kapab enfliyanse nan bay tete? E kòman alètman an li menm kapab gen enpak pozitif oswa negatif sou sante mantal manman an? Kisa nou menm nou kapab fè kòm pwofesyonèl lasante pou rive ranfòse sante mantal manman ki ap bay tete yo?